Bonjou frèm ak sèm yo kòman nou ye èske nou la èske nap kenbe èske nou djanm djanm djanm ok se byen e mwen kontan poum la jodia poum pataje ti video sa ansanm avè nou e se yon plezi paske tout otanw kapab pataje li bon paske lèw pataje lòt moun ap rive pataje konsa tou nap bil yon kominote so se ide prensipal mwen se pou nou kòmsi fòme yon kominote. E sa fè m plezi m wè anpil nan nou gentan reyisi vini nan pwogram Biden mete ki se pawòl lan. E sa fè m plezi e m panse ke videyo ke m te fè preseden an rive jwenn anpil nan nou tou. Kòman nou ka met tèt nou ansanm pou nou wè kòman nou ka kòmsi ou konprann avanse. Paske lesansyèl se pa di l men se fè l. Paske li ekstrèmeman enpòtan. E. Gen yon bagay ki ap fè tole nan entènèt lan, e sè le fwè, sè le fè ke nou ka, nou tout o kouran ke nou gen konfwè nou ki anpil, gen anpil kesyon ki ap, ki anpil kesyon a poze, anpil kesyon a repond. E men anpèm tan tou nou gen nou menm an tan ke ki ta sipoze yon sipò pou li, ki ta sipoze konprann. e aprann de sa k ap fèt lan men petèt ki mal itilize l nan yon lòt kontèks. Sa m vle di, se ke si n ap pale de Ayisyen ann met tèt n ansanm, gen anpil ti egzanp depi kounye a nou blije kòmsi, nou blije pran, nou blije kòmsi gen yon seri de fason de fè nou blije, nou blije, nou blije chanje fizi depòl, fè bagay yon lòt jan paske e. Ann di ke pafwa yon moun fè yon bagay ou ka rayi sa ke l fè a men ou pa ka rayi pèsonaj la. Paske m aprann ke konfrè la l se yon lidè antreprenè, li ede anpil moun. Men li vrèman biza pou w wè yon kantite de moun ki pral gade pou wè sa ke l te konn fè men y ap kouri gade sa ke li fè ki mal men pa sa ke li fè ki bon. Ke m ka konprann, men mwen menm ide prensipal mwen pou nou se ke ann bat pou yon nou yon lòt Ayisyen. Paske mond la ap evolye, paske hèn, gen hèn kontre frè, sè w sa pa ap itil w anyen. Paske ou menm an dotre tèm ou gen travay pa w pou fè. Paske. Kreyol la di lè bak kamarad ou pran dife se mete kò a la tranp. Ilèvrè. Paske sa ki enpòtan sè ke li kapab se frè a, se sè a ki ap reponn dè kesyon, men demen se kapab ou menm. Men mwen menm, antan ke kòmsi frè ou, e avèk yon espri de pataj, m vin a ti videyo sa pou m fè w konprann ke ou menm ou gen travay paw, responsablite paw dèyè sa k ap fèt yo la. Sa m vle di pa la, pafwa gon seri de egzanp ki vin devan w epi w pran yo kòm yon, epi w pran yo e, e, e, e d'une façon positive pou w sèvi avè yo pou l pa devni yon echèk pou ou. Èske w wè sa m vle di a? Pa egzanp, sa w wè k ap rive yo la, se petèt edikasyon ke paran, ou fami, yon seri de moun te konn ap ba yo ki pèmèt ke sa rive konsa. Men ou menm ki gen pitit ou ki nan sistèm nan tou. Paske bò isi an, sa n'ap eseye konprann se ke What goes around comes around. Sa sa vle di?
Sa w fè se li w wè. Depi ou fè mal w'ap rekòlte mal, ou fè byen w'ap rekòlte byen. E kèlkeswa kote ou fè mal y'ap jwenn ou. Paske yo gon sistèm yo mete Ki diferan de sistèm nou menm Ayisyen. Men sèl bagay m konnen ke nou menm Ayisyen gon jan ke nou leve. Nou leve, nou gon jan nou vle fòme pitit nou, nou ta renmen pitit nou devni tèl e tèl sesi tèl sela. Men osito ke nou rive la nou jis kòmsi nou jis lèse nou enprime pa sistèm sa ki la. Sistèm sa ki la. Li moutre w ke depi timoun nan, l sipoze endepandan ak tèl la, tèl sesi, tèl sela. Mwen menm pitit mwen, l ap gen 21 an, si l le fo l lakay mwen, se, se mye! L ap pran plis eksperyans, l ap tande plis, l ap aprann plis a manman l e papa l. Enben, lè l soti deyò a 22, 23 zan, l ap gentan mature de kwa pou l fè fas a vi an. 15 zan, li pa oblije ap travay nan McDonald's, li pa oblije ap travay nan warehouse pou l ap chache lavi l. Sa se yon lòt videyo ke m gen pou m pale trè byento. Kidonk, se responsablite w antanke paran, timoun nan l ap vin la, se pou w make sure ke ou menm ou asire w avèk yon konpòteman, ou asire w avèk yon fòmasyon pou timoun nan ka rive jwenn. Konsa tou, timoun sa, sa k ap pwodui kounye a la, li va pwodui kòmsi nan tan k ap vini yo. Paske sa k pwodui kounye a, se fot gran paran nou yo. Pa gen manti nan sa. Haïtian gen yon mank, yon mankman. Li kapab se yon mank de fòmasyon, de konduit, yon fason kòm si pou montre ti moun nan, al legliz a ti moun nan, fòme l, di l men sa, men kòman pou l fòme l nan sosyete a. Men ki, men sa, si l fè sa, li pa bon pou li, si l fè sa, men ki konsekans li ka gen. Ebyen, ti moun pa w la, ou menm jodi an, an nou met tèt ansanm, an nou aprann yo. Paske ti moun jodi, granmoun demen. e nou vle fòme yon Ayisyen, yon Ayiti a l'extérieur de Haïti e ki pral ki pral kòmsi chanje Ayiti de jan ke li a. Bay mantalite ke ti frè nou ak sè nou yo gen an Ayiti an kounye a, li li li anfèt li yo bezwen sipò nou. Yo bezwen nou menm e pou n ka fòme yon kòmsi yon yon santral ekonomi pou peyi nou bò isit. Konprann? Poun poun bat akapare tout sa ki nou pèdi antan ke kilti, deviz etc. Isit, epi poun ale lakay nou poun al poun al rekonstwi peyi an. Paske sa a ka yon egzanp, paske gen anpil lòt peyi ki fèl. Gen anpil lòt peyi ki te rive nan eta ke nou rive a men jodi an la yap fè la yap fè yo a la une. So. frè m ak sè m yo. Nou gen anpil devwa pou n fè. Pa al gade frè a avèk defo l, sa ke l fè a, pou n ap rayi l. Rayi sa ke l fè a davantaj, men itilize moman an, espas lan, sa k ap fèt lan, erè lan, pou nou menm pou n pa tonbe ladan. E sa k rele w data wi. Gen de bagay ki rive, kòmsi frequently asked questions, Gon seri de bagay ki rive, tout kesyon ki konn ap poze lè moun kòmsi yo bat yo jwenn repons yo, moun ki ap vini pou l poze kesyon an li pap menm poze l paske l deja jwenn repons lan la. Ebyen ou genyen sa kòm yon fòm ou konprann on on on kòm m te ka di sa yon yon yon yon mach a swiv paske si w pa vle pitit ou devni a sa kap fè la yn nan aktyalite de no jou antan nan HMI la ou bezwen ou menm devwa w anvè timoun nan se pou konfòme l se pou kondwi pou se pou pèmèt li gon bòn kondwit al legliz avè l fòme l davantaj pa fè nenpòt bagay devan l enpi sètensi nap gon kominote yon kominote pafè epi kòm mwen di nou kòm mwen lè map kòmanse a m te di nou pa rayi moun nan rayi sa kel fè a pa al dil sesi sela tèl sesi m te wè sa pou li non lè sa te bon li tap bay travay li tap ede anpil men kounya li rive nan pwen o mwen sipòtel pa reyaji se pa rele o mwen sere kelke mo ki te ka fistrel paske li menm li te nan espri pou li tap ede an menm tan tou li ka pran yon movè andwa paske on èt imen lerè è le domèn de lòm sa rive a tout moun. Prezidan an sa rive ak tout moun. So frèm ak sèm yo sa e devwa nou. Devwa ou anvè pitit ou. Anvè ti frè w yo kap vini sou pawòl kap vini ou pran ki jwenn papye rezidans sa e devwa w anvè yo. Moutre yo ke sistèm nan son sistèm ki built si ou pa konpòte w nan fason ou sipoze konpòte w lan yap rive jwenn ou. Pa gen manti nan sa. Ayy tout sa w wè kap rive Ayiti yo, moun ap fè dezòd, moun ap fè sesi, moun ap fè sela, ou wè yo pa la lwa pa janm aplike, isit lan pa gen sa. Ou fè sa w fè a, ou menm antre nan yon makèt ou pran sirèt, ou pran sirèt ou deplase l, yo wè avèk yon espri ke w fè l, se yon espri ke se e vòlè w vle ou vle vòlè l kan menm ou gen de kesyon a reponn. E sa ka arive ale pli lwen paske yo pa vle fòme yon kominote kote ke wap vin kraze peyi an nèm yo pa yo travay pou pèmèt peyi an rive nan pwen ke li a yo baw chans pou vin la pou devni kelken epi wa epi ou sezi okazyon se pa nan moman pou ap fè pale de ou nan yon fason negatif fè pale de ou nan yon fason pozitif al lekòl fòme tèt ou ou menm ki gen pitit kon aprann yo aprann yo paske sa vrèman epatem poum wè ke nou jiska nan syèk ke nou ye a nou nou nou plis rayi moun olye ke nou renmen moun. aprann sa. Nou pa Ayiti ankò. E kèlkeswa kote nou ye a. An Ewop, m gen fanatik mwen ki patou an Ewop, ou konprann, ki an Azi, Oseani, kèlkeswa kote ou ye Ayisyen. Konpòte ou baz. Paske devwa nou, mwen menm m ap fè l, fè l tou, se pou nou fòme yon sant dekonomi pou n al ede Ayiti. E pou n fè l fò n ka fòme ti pitit yo k ap grandi paske yo pral pran larelèv. Epi sèten si nap rive kote n bezwen rive a. Mwen renmen nou. Pwochen pwochèn videyo m li pral baze sou toujou finance. Mwen vle aprann nou pasif income e active income. E map fè yon videyo detaye pou sa. E map vini avèk kèlke egzanp de pasif income ke nou ka kòmanse envesti ladan yo pandan nap dòmi ki ka ba nou kòb. E pa bliye subscribe nan chanèl la paske gen anpil content kap vini. E sa ap enterese m tou pou m. poum plis fè rechèch poum ka ede yo mwen renmenw liv love la and pa bliye sa tchenbe rèd pa moli nou vle nou toujou kontan gen souri sou lèv nou nou gen lontan depi nap viv de kalamite movèz nouvèl etc. Kominote sa, nou pa la pou politik, nou pa la pou sesi pou sela, men nap fòme yon kominote. Andan l, ap gen tout sòt. Kenbe fèm.